Gary Orélien kontinye ak estriksyon lap mennen sou lanmò ansyen chèf leta a. Sou 3 konvokasyon li te fè nan kad dosye sa, li reyisi odisyone mèkredi 15 desanm 2021 ansyen chèf polis ayisyen an Léon Charles. M fèk fè devwa de sitwayen mwen, m reponn kesyon jij la, e kòm nou konnen lè enstriksyon è sekrèt, malgre grè chòz m ka di.
Lè enstriksyon è sekrèt, chè ami. Odisyon sa a dewoule 24 èdtan aprè jij la te fin repòte pou yon dat inedi odisyon ansyen premye minis pa enterim Doktè Claude Joseph. Pa gen volonte politik pou ankèt la, jij la trè pwobableman gen dwa genyen volonte, men mwen konnen ke l ap fè fas avèk yon lòt reyalite. Se poutèt sa m envite popilasyon an akonpanye jij denstriksyon an. Mwen envite popilasyon an akonpanye tout moun k ap mande jistis pou Jovenel Moïse. N ap raple w, se sèl ansyen minis jistis ak sekirite piblik la Rockefeller Vincent ki pa reponn ak envitasyon jij la. Nan demand li fè devan jij la, li mande pou odisyon an dewoule nan yon fason patikilye.

Mezanmi koman nou ye eske nou anfom m espere nou anfom m espere nou ansante se sa nou toujou vle jodi an ki se 15 desanm 2021 Mitchell Haiti rantre lakay ou pou fòme ou e enfòme ou de tout detay ke ap pase. Nòmalmn mezanmi enfòmasyon nou pote pou ou jodi an gen pou wè ak plizyè gran pwen kap domine aktyalite a. Mezanmi lapolis mete anba kòd ebyen 2 prezime bandi ayè madi 14 desanm 2021 an pandan yon operasyon yo tap mennen nan Kazo ebyen ajan pnh yo rive arete Cathel Jones

Li tande, li gen yon manm nan Jenèf, li gen yon moun ki alye nan Jenèf, ki kidnapin, ki ap detounen kamyon, ki ap fè whatever sa li ye a, ebyen li pa p pale ankò pou Jenèf. Donk, nou wè kèk jou ke nou pa tande Babekyou nan zafè revolisyon an, ke li menm li di li repliye, paske si se pou li, e lekòl pa ka fonksyone, moun pa ka jwenn gaz, bagay sa yo, ebyen li repliye. Donk. Jodi a la nou wè ke Babekyou li menm sa li menm se yon se yon kou l pran ok se yon kou l pran paske si tout fwa manb G9 ap site nan koze kidnapin èske w wè sa m di w la tout sa yo pnh pral dekòtike yo pou ou paske fas a ensekirite a ki tounen yon fòs dènye jou sa yo pòt pawòl pnh a ki se Garry Derosier li anonse gen gwo dispozisyon k ap pran. pandan l mande kolaborasyon ansanm avèk popilasyon an mezanmi m toujou di sa nan videyo nan kèk videyo m ap fè m toujou di sa si tout fwa leta a li menm polis nasyonal bezwen kolaborasyon popilasyon an li menm fòk yo ede popilasyon an ou imajine w gade kòman popilasyon an ap rele anmwe pou chen mechan mezanmi sa a se yon bagay ke ou pa ka imajine ebyen. Si tout fwa gen yon bagay ou panse popilasyon an li menm li pral bò kote lapolis, ebyen fòk leta li menm pran responsabilite l anvè popilasyon an. Sa vle di gade kòman katye yo ye, gade si timoun yo ale lekòl, fè lekòl leta, ouvri lekòl leta pou yo, mete edikasyon an a la pòte yo. Escoe. Mete tout bagay lopital a la porte yo, konsa wap pale de popilasyon. Men jounen jodi an la, gade koman yon popilasyon ap rele pou yon moun ke yo di ki nan bagay ki pa sa, yo di ke ki nan bagay ki pa sa, e pi yo arete l. E byen popilasyon an li menm ou wè koman yo dekonstonbre avèk. arestasyon sa a mezanmi. Ebyen Garry Desrosier pwofite de konferans sa a pou l prezante bilan operasyon ke lapolis mennen soti novanm pou rive 15 desanm 2021 nan tout peyi a. Ebyen sa bay yon total de 307 arestasyon ke Garry Desrosier li menm l ap di plis mezanmi. Antouka bagay yo vrèmen grav nan pòtoprens ok genyen abèlson gwonèg abèlson gwonèg li menm nou konnen se pòt pawòl SPNH la kote yo te aretel lakay li jou ki te samdi 27 mas 2021 nan kafou fèy ebyen mèzami lakou dapèl òdone liberasyon abèlson gwonèg ebyen janm di nou an se ansyen pòt pawòl SPNH 17 la. Avan nou rantre nan detay yo mezanmi nap diw bonjour ou bonsoir sa pral depan de kilè wap gade video sa mpa konnen men la seule chose ou kapab abone ansanm avèk nou lè w fin abone tem diw toujou sonje pou peze ti klòch la paske se konsa notification nou yo ap monte sou telefòn ou a chak fwa nou mete yon video. Ebyen mezanmi li enpòtan pou kapab tande bilan pnh la li menm li tap bay avèk Garry Desrosier ann tande ansanm.

e tou ki te enplike tou nan lanmò ki te fèt sou yon polisye Boyd an oktòb 2017 kote ke polisye a te pèdi lavi li ki se polisye Jean Watson. Jan nou di an, nou pral gen yon sanm de materyèl ke nou sezi nan men misye, nan men nèg sa yo, asavwa fizi ke wap gade la a ki se yon fizi daso. Genyen 2 chajè e yon ansanm katouch egalman 4 telefòn ke nou jwenn e mesye sa yo te abò tou de yon Nissan Xterra de koulè blanch, nimewo plak lan se AA 158 40. Pou le moman, yo aktyèlman nan dcpj, kote ke y ap odisyone yo, e kote tou popilasyon an kapab, nan yon ti tan, kapab wè mesye sa yo pli prè, paske nou kwè ke fòk popilasyon an kapab idantifye enmi l yo. E enmi l yo, se ansanm de gang ki anpeche yo valableman nan aktivite yo nan zòn nan. E deja, plizyè moun viktim e menm mouri. koz eleman sa yo ki ap deranje sosyete an depi byen dè ane. Gen yon sezi dwòg ki te fèt tou nan ayopò entènasyonal Toussaint Louverture le 7 desanm kote ke dcpj arete 3 Nijeryan, Kenneth Matthew Kante ki genyen 28 an, jèn, kote ke li vale 115.

Bakayoko, 24 an, li menm ki vale 55 batonè ki egal a zewo vigil 70 kilo de kokayin, an total 3 kilo 6 kilogram de dòg. Alò, se li menm, se pakè sa ke n ap gade la a.

e li tou enplike tou nan yon asasina ki te fèt sou Wilson ensi koni nan zòn sa kote ke li te koupe tèt e swit a enfòmasyon kap adisyone e swit tou a kwizine ki ap kwizine li misye soupsone tou de enplikasyonn nan lanmò polisyè François.

Genyen yon operasyon bare yo ki te lanse pa direksyon depatemantal Sant lan, kote ke li pote kèk rezilta e gen 4 moun ki entèpele e yon sanm de materyèl sezi lò de operasyon sa ki mennen nan zòn Sant lan kote ke yo arete Charles Benita ki Benito ki gen 20 tan, Phares Beauvoir, Charles Cheltin epi Wendy Joseph ki genyen 21 tan. Kòm pòtpawòl Lajistis sot di toutale a, ou konnen ke desanm se yon peryòd vrèman ki gen anpil aktivite e nan sousi sa a, pnh la li menm kòm yon aktè ki fè pati de sistèm sekirite an, kote ke li mobilize twoup li de manyè pou ke li kapab jwe wòl pa li nan sa ki gen pou wè nan afè sekirite. E misyon.

11 mil polisye ki mobilize sou tout peyi a. Alò, operasyon sa a, disons bilan e disons plan d'opération sa a, se yon plan, yon plan ke nou amenaje sou tout depatman an. Se yon plan de sekirite nasyonal pou pèmèt ke moun yo kapab yo menm vake dans des zones pou ke yo menm yo kapab al wè fanmi yo. E nou konnen tou ke se moman ke dyaspora a tou li menm pwofite desann vin wè zanmi l, vin wè fanmi l e o nivo lapolis nou di ke. Bò kote pa nou, kòm n ap byen presize se pa nou menm sòm kòm sèl aktè nan sistèm sekirite an men bò kote pa nou, nou mobilize. E gen dotre plan tou ki te amenaje ki efektif e ki jisteman ap bay e k ap fè travay zòn. Plan sa a li efektif jan nou di an e kote ke y ap kontinye jisteman travay de sou kote sa a e ajan yo mobilize. Pa egzanp plan deplwaman zòn metwoplitèn yo ki ankò an vigè e egalman tou. Òd doperasyon ki te tabli pou kesyon otou e retou nan plaj la. E a savwa polisye ki mobilize pou festivite an. E yo deja mobilize. Yo mobilize an yo menm de manyè pou bò kote pa nou pou ke nou kapab pote sa ke n ap pote kòm sekirite. E sa mande tou popilasyon an li menm pote kout pa l. E plan sa deja an vigè, li deja efektif e l ap travay. Li kòmanse depi 3 desanm nan, l ap fini le 3 janvye 2021. Kesyon?
Fi
garanti a 100 pousan. Nou konnen efektivman e tout moun konnen e o nivo de lapolis lan tou genyen anpil efò ki fèt de se kote la. Nou konnen sitiyasyon Matisan an depi dè zane, se pratikman son eritaj ke nouvèl ekip sa vin jwenn e fòk yo fè tout sa yo kapab pou ke yo kapab afwonte sitiyasyon sa a kote ke genyen dè zòn, dè depatman ki bloke. Nou konsyan de sa e gen anpil efò ki fèt o nivo de lapolis e pandan ke map pale avè w la genyen dè patwouy ki toujou nan zòn nan ki abò blende e nan kad tou ranfòseman patwouy ke nap fè pou festivite an. E yap ranfòse jisteman zòn sa. Nou konnen ke sitiyasyon an, nou konnen tou gen moun ki viktim tou de sitiyasyon an. Men jan nou toujou di an, lapolis bò kote pa li kòm youn aktè ki konsène pa kesyon sekirite an, nou sou plas e pandan ke nou sou plas lan e atravè rezo yo nou kapab wè souvan genyen dè tir ant fòs de polis lan ki nan zòn nan avèk bandi yo. Sa vle di nou pa nou pa. Kòm si nou tap gade e nou pap bese lè bra tou, nou konnen ke se pa yon sitiyasyon ki fasil, ki trè delika, men o fur et à mesure nap elabore des plans de sécurité, nap vin gen apre debriefing avèk dot konsiderasyon e refleksyon pou ke nou kapab arive pèmèt on jou, e se sa ke tout moun ke pèp la espere, pou ke yo kapab al nan depatman yo san pwoblèm, paske pwoblèm nan li dure twòp, e lapolis bò kote pa li menm tou. li ankò angaje e detèmine pou l kontinye fè efò a e sa fè ke nou toujou fè apèl a lòt aktè yo ki nan domèn sekirite a e sa fè ke nou di ke nou fè apèl avèk lòt moun ki nan sekirite yo se pa pou e pa pou ke nou di ke nou menm n ap chache jisteman yon repons an sòti bagay la nou ankò la e reyalize nan operasyon ke n te fè e ankò yon fwa an memwa e polisye ki te pèdi lavi yo le 12 mas lan e se te yon tantativ e se te. Objektif nou pou nou te kapab arive pi lwen ke sa. Sa vle di nou bat po nou, nou bat tout nou menm pou ke nou kapab konbat li. Men nou fè apèl tou avèk lòt sektè pou ke nou kapab fè sa. E pou le moman pandan map pale avè w lan e m te an kontak avèk responsab yo e o nivo sou komisarya a e genyen e ekip e dentèvansyon an ki la ki e genyen regard sou komisarya a. Men sa k te pase nan komisarya a wap reyalize atravè imaj yo gen de bandi ki pratike yon vyole espas lan e ki monte nan espas lan. Men erezman pat gen polisye jou sa a e se yon komisarya ki te deja avèk otan de tir e polisye a li menm de tout fason li konn mete la kouvè paske fò polisye a li menm aranje tèt li pou ke li kapab rete an vi pou ke l kapab konbat moun yo e pou l kapab pèmèt ke popilasyon an tou rete an vi.

Efektivman, li touche moral enstitisyon an, wi, alaverite, e fò nou onèt nan sa n ap di an, li touche moral enstitisyon an, men nou pa p dekouraje pou otan, paske nou konnen ke le tan jou toujou an favè de lapolis. Dèke l jou an favè de lapolis, nou kwè ke se popilasyon an li menm ki pou, bò kote pa li, ede nou nan sans sa a, kòm yo abitye fè l.

nou pa fon demanti total tou, men dè ke sa touche nou, y a enspeksyon jeneral li menm ki li menm touche pa sa e ki ap li menm enfòme e pou ke vini yon sant enfòmasyon pou verifye sa yo di a. Epa jodi a Moyiz Wam di pa sa ke. Dèz ajan DCPJ te depeche, nan ki nivo sa ye? Nou abandone oubyen nap kontinye? Lapolis pa janm abandone.
E sinon, gen 2 moun ke n arete ki enplike nan lanmò 2 moun gen 5, 10 an de sla. Sa vle di lapolis pa janm abandone. E se pa yon mo ki egziste pou nou. E sa kapab rive, gen de bagay ki kapab pran plis tan ke yon lòt. Men abandone, li pa fè pati de travay nou. E polisye yo te di ke ki te disponib pou t'al chèche l la? Kòman? Polisye ke nou te di disponib pou t'al chèche Samuel la? Se tout yon pwosedire.
E deja, jan m te di nan dènye konferans lan, chwa yo fèt. Men kounye a la, se yon gwo pwosedu ki pou aplike pou ke sa pa fèt. Men nou menm bò kote pa nou, nou fè travay nou. Ke tout moun konnen, se jesyon ke m te fè de kriz la apre 7 jiyè ki te pèmèt ke n te arete mèsenè yo, ki te pèmèt ke nou te vreman arete anpil lòt moun ki te enplike nan zak asasinay sou prezidan repiblik la. Donk, tout moun konnen efektivman lè m te premye minis ki efikasite ki te genyen nan fason ke ankèt la t ap fèt paske premyèman pa t gen okenn obstriksyon e mwen menm kòm premye minis a la jistis mwen te kite dcpj fè travay yo men an menm tan mwen te gen yon kominikasyon konstant avèk laprès sou avansman ankèt la. Bon, jodi a, yè a, mwen te reponn a envitasyon an. E prezans mwen, li te vle di anpil bagay. Se dabò preche pa legzanp, piske mwen menm mwen se, jan m sot di a, m te premye minis. Donk se nòmal pou yo rele m. E tout moun yo rele nan kad ankèt sa a, fòk yo ale, y al devan lajistis. Fòk pa gen okenn tantativ dobstriksyon a la jistis, paske mwen menm mwen fè sa yè, mwen egalman remake yè nan kabinè denstriksyon an ke se yon jij ki pa ankadre, daprè sa m ka konprann, paske lye ke l t ap resevwa m nan ou te wè ke vrèman se yon espas ki pa t agreyab. Si yon moun ap fè yon ankèt sou lanmò yon prezidan yon repiblik, enben ou ta swete wè an prensip ke enben kondisyon yo yo reyini. Donk sa k pou fè m poze tèt mwen plizyè kesyon. Youn ladan yo eske gen volonte politik pou ankèt la avanse? Bon, e mwen menm m ka reponn li klè, pa gen okin volonte politik pou ankèt la avanse. Dayè, tout moun ki te pwòch prezidan Jovenel Moïse k ap batay pou ankèt la vanse, premye minis Ariel Henry ekate yo. E sa fè ke konpòteman premye minis Ariel Henry se yon konpòteman trè sispè. E mwen te gen okazyon pou m te di l sa mwen menm devan l. E se yon konpòteman trè sispè. Paske 1 ou revoke yon minis jistis, 2 ou voye yon komisè gouvèneman ale, 3 sèl mwen menm ki ret nan gouvèneman an ki tap batay vreman pou Jovenel jwenn jistis pa egzanp larestasyon de sa Miranda l e nou te sou le pwen pou nou fè palasyos palasyos antre an Ayiti paske mwen jwenn menm 2 vis prezidan Kolonbi a ke yo pap mande transfere Palacios, Palacios Kolonbi, sa vle di l te se leta otorite ayisyèn yo pou ta avanse nan gouvèneman mwen te mwen te dan la solitid nan kesyon ankèt la m te sèlman moun ki te enterese avè l premyèman mwen ekri Lonu pou m mande pou akonpanye nou nan ankèt la premye minis lan wè a madam Lalime li di l kanpe bagay sa. Dezyèmman, lè m arete, fè arete Palacios, Palacios nan Turki, Turquie, e te gen moun yo te fwa avè m nan Primati a. Tout moun, e m ta kapab di, te wè m kòm yon bèt nwa. Kisa, poukisa m cho nan kesyon ankèt sa a konsa? Donk, ou te wè. Kòmsi m ta kapab di w, nan anviwònman Premye Minis lan, le Premier Ministre lui-même, son comportement est extrêmement suspect. E se pou sa, mwen menm, mwen vrèman sijere l, m te di l sa anfas li, ke l al reponn kesyon jij la. Fò l pa fè obstriksyon ak lajistis. M ap toujou mande sa, paske mwen panse menm si m pa nan gouvèneman ankò, vwa m ap enpòtan. Ou panse l ap fè obstriksyon a lajistis nan moman n ap pale la a? Jisteman, non pa gen pa gen oken dout nan sa. Le premye minis dabò li pa vle prezante devan jij la. Il me l'a di a mwa pèsonèlman ke l pap prezante devan jij la. Poukisa? Mwen te poze l de kesyon. E m ap di ki kesyon m te poze premye minis lan. Dènye jou mwen menm avè l nou te wè nan biwo l. Premye kesyon an m te di premye minis, ki sa w gen a wè ak lanmò prezidan an? Premye minis lan di m. Bon m te aprann, m te deja atann a kesyon ke l pa gen anyen a wè a repons lan si w vle. Li ta pral di m ke l pa gen anyen a wè avèk li. M pa m pa m pa ka di tou gen bagay pou l wè avè l. Sof ke li etonan ke ou pa la avèk moun ki asasine prezidan an 2 fwa omwen nan maten ke l pale avè l la e avan. Sa se premye bagay. Donk mwen di l poukisa l gen a wè avèk li. Paske le konpòteman vizavi de mwa menm. Li te lese vreman a dezire. Si ou bezwen ankèt pou prezidan Jovenel Moïse la abouti, poukisa parapò a mwen menm gen tout ton m ta kapab di de machinasyon etsetera etsetera. Sa se premyè kesyon. Men dezyèm kesyon m te poze l, ok bon si ou pa gen anyen a wè ak lanmò a, bon m pran pou vrè sa w di a, poukisa ou pa vle prezante devan jij la? Li di m ke, e m ap reponn tekstyèlman se ke le Premye Ministre m'a dit. Li di m, Dabò, poukisa m di sa? Mwen di, Men poukisa m di w sa, Premye Ministre? Paske m sonje nou te chita nou t ap pale a de, ou te di m ke menm si jij la envite m mwen menm, Claude Joseph, ou p ap kite m ale. E sa te etone m lè Premye Ministre lan di m sa. Li di m ke teyori ke avoka l ba li se ke li pa ka prezante devan jij la, si l prezante devan jij la fò jij la ta revoke touswit aprè. M twouve sa ankò biza. Donk mwen di m panse e m di e se sa w te di m? Li reponn li di efektivman se sa avoka l yo di l, li pa ka prezante devan jij la. Mentnan mwen menm teyori pa m senp, si w se yon premye minis ou pa gen anyen a wè, ak lanmò prezidan an, poukisa ou pa vle al devan jij la? Sa se, sa se eksplika, se repons pa m. Sa pa gen anyen a wè avèk li. Se kesyon pa m alò, teyori pa m. Men, an nou gade tout evenman ki presede bagay sa a. Pa egzanp, ou revoke yon minis jistis, ou revoke yon komisè gouvèneman ki drese yon rekiziwa sipletif pou l voye l bay jij la ki pou enkilpe ou. Paske tou senpleman ou pale ak Badio omwen 2 fwa, moun ki asasine prezidan an. Donk sa yo mwen menm fò ou gen kouraj pou di yo paske m nan peyi a toujou. Mwen konnen tout ki ensidans, enpak sa bagay sa ka gen sou vi m. Men fòk verite jayi sou kesyon sa. Se poutèt sa maten an fò ou rele m chwazi di w ke mwen menm mwen panse ke le jij denstriksyon è dan zin sitiyasyon ekstrèmman difisil paske tou senpleman Pa genyen volonte politik e genyen de tantativ dobstriksyon si se pa lobstriksyon menm a la jistis. Ok, mwen tande w. Mwen tande w elabore trankilman e w gen de bagay ou di la a n ap relanse pou w ba nou ti detay. Men ann retounen sou lanbyans ki li avè ou ale avèk plizyè moun te gen vakam eksetera e. O pwen ke, o final, si m byen konprann, yo di kondisyon yo pa t reyini pou odisyon an fèt. E gen moun ki ta ka di, Ah! Eske vous avez quelque chose à cacher? Eske ou pè yon bagay ki fè w te fè deplwaman sa a? Oubyen ou te ka ale trankilman, ou reponn kesyon jij la epi ou ale trankilman. Sa w ap reponn a sa a, Mesye Joseph? Ekoute, banm di w, banm di w, tout moun k ap swiv bagay sa a, yo konnen si genyen, On moun ki vle ankèt la abouti apre fanmi prezidan an, pitit li k madanm li, se mwen menm. Yo konnen tou si gen on moun ki pa gen anyen a wè ak sa, se mwen menm. Bon, antouka, m pa t kapab anpeche, nan, m pral eksplike. M pa t ka anpeche ke m genyen de moun, de senpatizan ki akonpanye m. M pa pè, nan ditou pa. Sepandan. Mwen gen anpil menas sou do m. Mwen gen anpil menas sou do m. Kiyès k ap menase m?
Lè mwen lè mwen vini isit lè mwen lè mwen vini devan jij la mwen te Ozetazini t al fè vakans ak fanmi mwen lè m aprann ke jij la envite m mwen deplase pou m vini paske pou mwen l te ekstrèmman enpòtan dayè m te menm ap tann envitasyon an depi lontan. Lè m jwenn envitasyon, se yon ouf de soulajman. Mètnan, mwen genyen de senpatizan ki te akonpanye mwen e pa t gen yon anbyans ki pa t enteresan ditou nan kabinè denstriksyon an. Men jij la estime ke kondisyon yo pa reyini. Mwen gen pou m pale sou sa plis. yon lòt fwa. Kondisyon yo pat serèn, pat gen serenite je presume, se sak fè yo ranvwaye li? Ekoute, ekoute, mwen menm se, ekoute, premye dam nan te al nan kabinè denstriksyon, mwen te wè yon anbyans, alòske se de moun ki te trè sivilize ki te akonpanye m, pat gen moun ki tap kraze anyen, pat gen moun ki tap fè bwi. Donk sa m kapab di w se ke kondisyon yo pa t reyini tou senpleman. Donk mwen menm mwen la, menm si jij la envite m mil fwa, m prale. Paske mwen menm fò m ale pou m wè èske de lòt moun l ap envite pa prale. Bon, pandan m di sa a, li enpòtan pou mwen tou pase sou kesyon minis Rockfeller Vincent ki pa t prezante. Se malere ke minis Rockfeller Vincent. pa prezante. Sepandan sitiyasyon pa l la li ekstrèmman difisil. M pa fè defansiv piske m pa avoka l, m pa janm pale avè l depi l kite peyi a. Men m konnen l kite peyi a avèk anpil menas. Dayè. Ki vo menas?
Padone m, paske ou di ou menm ou objè de menas, lè w di minis jistis la ap sibi dè menas. Ki vo menas e an kwa konsiste sè menas, mesye le minis? Kite mwen pa pale sa nan radyo kounye a. Robinson e Geoffroy e Alphonse, kite m pa pale sa kounye a, m a pale sa o moman opòtun. Men se son sekrè de polichinèl. Se pa san rezon sou 100 moun ki rele m, gen 99 ki panse ke m pa t sipoze rete la nan peyi a. Paske koute, sèt an prezidan de la repiblik ki èt asasine an sa rezidans prive. Sèt an konplo ki. Son vaste konplo pa vre se de moun ki gen anpil kapasite anpil lajan ki tiye prezidan an men mentnan lò se moun pa egzanp ki e san sès ou bezwen jistis pou prezidan an ou fè arete yon gwo gwo zotobre tankou sa mirandal turki Ou fè pral fè debake transfere a Pòtoprens yon kriminèl tankou oubyen yon prezime kriminèl tankou Palacios Palacios. Se avanse w ap avanse sou moun yo. Donk moun yo p ap kite w trankil. Se pa san rezon. Sou 100 moun ki rele m gen 99 ki k ap di m prudans etsetera etsetera. Non sa se zanmi w k ap k ap konseye w la prudans oubyen gen de moun ki rele w ki di w ki menase w. Gen moun ki ban mwen de enfòmasyon pètinant. ke mwen pa kapab revele nan laprès. Ok, nan laprès. Ok, mwen konprann. Fò m di w sa, fò m di w sa. M pap di sa la, m pap plenyen non, paske mwen, se natirèlman m pa pè. Se konsa m ye. Si m te pè, m ta pral kouri kache. Gen nèg ki te panse, tousuit m vin pa minis ankò, m pral kouri kite peyi a.

Mentnan, genyen New York Times ki pibliye yon ankèt, kote ankèt la di ke Prezidan Moïse te sur le point d'elaborer yon list de moun nan afè, moun nan politik ki enplike nan trafik dwòg. Se ta, paske jounal la mete l o kondisyonèl, se ta youn nan rezon kòz Prezidan an mouri. E lè nou pakouri atik sa a, atik la di ke youn nan figure santral nan lis la se Msye Charles Saint Remy, alyas Kiko Saint Remy, ki se bòfrè ansyen prezidan Michel Martelly. Atik la penn yon prezidan pratikman ki te akile, yon prezidan ki pa t gen les coups de franche. Se moun fanmi Martelly ki te mete moun nan administrasyon an, yo te nan tout afè yo. Li menm li di l ap kite sa. Moun yo fè sa yo vle epi li menm l ap okipe l de wout e de elektrisite. Atik la endike tou ke Mesye Moïse te patenè an afè avèk Mesye Sen Remi ki sou lis ke l ta pral bay kòm moun ki ta enplike nan trafik stipefyan. Anpil pawòl di e Madam Moïse byen avan atik sa te di ke moun yo gen yon papye yo te vin chache men l pa t konn kisa papye a ye. Il y a eu l'arrestation de Mesye Woodly Ethéard, pitit gason prezidan Mesye Moïse, Mesye Jovenel Moïse, ki di ke telefòn papa l tap kraze a apèl, Mesye Sen Remi tap rele, Mesye Martelly tap rele, papa l pa reponn, nan atik la yo di papa l te o Zanje yo arete Mesye Woodly Ethéard, e Mesye Moïse, Joverlin Moïse, di on the record nan ankèt sa ke, enben, pwobableman. ke fanmi Martelly te pran tankou yon trayizon, tankou yon manke dega, arestasyon Woodly et Théard. Bokou deleman pataje, trafik zam ki enplike mesye Hérard, ou wè ankèt la. Mentnan, eske ou swete ke lè pèsòn endekse, ann di l konsa, paske se de sa dont il saji, al reponn kestyon Gary Orelien, ki komantè jeneral ou genyen pa rapò ankèt New York Times? Koute, premye bagay m ap di ou, fyète m pou m pale de prezidan Jovenel Moïse, se paske mwen menm tan m pase bò kote prezidan Jovenel Moïse, mwen wè ki moun li ye. E tan m pase bò kote l ap diskite, tan l diskite avè m, mwen wè se yon moun ki te vle yon lòt Ayiti. Mwen wè se yon moun ki t ap travay men efektivman, ki te gen anpil kontrent, li te gen, prezidan an gen bagay li pa pataje avèk mwen evidaman e paske mwen menm pa bliye ke mwen antre bò kot prezidan an anpe ta men mwen te jwenn konfyans prezidan e li te jwenn lwayote m, pa lwayote a demi men lwayote antyè, e m te jwenn konfyans li tou. Mentnan, m sonje, dènye fwa m ap wè prezidan an, se te lakay li, kote l t ap prezante m Ariel Henry. Se te lakay prezidan an. Li, pa bliye, mwen menm, je te trè elegan. Se sa k fè m te toujou di, je suis un premye minis pou yon ti bout tan. M te bezwen pou prezidan an jwenn yon premye minis, ki pral jwenn yon akò avèk klas politik la, mwen te bezwen prezidan an jwenn yon premye minis ki, li menm, plis transvèsal. Paske pandan m a prezidan an, fò m rekonèt ke mwen pa t genyen transvèsalite sa a, pale ak tout moun etsetera. Se yon chwa m te fè. Pa t gen moun ki te konn wè m nan salon moun, m pa t konn al okenn kote, m te izole lakay mwen. M te chwazi sa paske m pa t janm vle antrave pwosesis. Dyalòg oubyen akò politik la. M pa t janm pale ak politisyen, m pa t janm fè anyen. Se te yon chwa m te fè. Mètnan lè prezidan an prezante m Ariel, mwen te kontan, m kòmanse rele misye PM, misye di l ap rele m PM tou, opwen ke misye di monchè pa rele m PM, m pa bezwen rele m Dòk, misye se yon nèg ki alèz, fòk m di se yon moun ki senpl. E le premye minis Ariel Henry se yon moun ki senpl. Men prezidan an. fè yon konsesyon pandan l ap pale, konfesyon pandan l ap pale a, li di ke klèman, klèman ke Prezidan Martelly te chwazi li, e men kòman Prezidan an te chwazi l, malgre si w vle te gen anpil moun ki pa t dakò, misye rekonesan anvè Prezidan Martelly. Men l pral di, si Prezidan Martelly gen de bagay, Li pral di m, m pa konn si w tande m. M ap tande w trè byen.
Li pral di m, e la a m ap pale devan Ariel ki te la e yon lòt moun ki te la m pap site non l. Li pral di ke si blan gen yon pwoblèm ak prezidan Martelly, ya degaje yo. Men li menm, se kòm si l ta ka di m li retounen asansè a. Paske prezidan Martelly ba l Ariel. Donk li gen Ariel, Ariel ap premye minis. Mwen te di prezidan an mwen menm ekoute si m panse ke se enteresan eksetera men prezidan te konnen pozisyon m. E pozisyon m te toujou klè se sa k fè mwen menm je te le premye pou m di prezidan ke ekoute mwen menm ou konnen ke m pa phtk je suis un joveneliste. Se mwa ki envante se konsept si tu ve e men prezidan te konn sa men le prezidan fè yon chwa mwen dakò ak chwa prezidan an m pa m pa janm m pa di prezidan anyen sou chwa a m dakò mennan prezidan chwazi Ariel sou baz sou pwopozisyon. Prezidan Martelly. Donk, ekoute, se Prezidan Martelly ki te chwazi l li menm, li gen dwa chwazi retounen asansè a pou li. Mwen menm touswit m sot ka Prezidan an, mwen tou pase nan Primati, mwen etire bagay mwen, epi nan pita, arete a poko soti non, mwen te chwazi voye de materyèl bay Ariel. Mentnan, poukisa m di sa? Se paske efektivman prezidan an se te yon moun trè pwobableman ki te gen kontrent li pa t di m sa. Men latikl New York Times la, gen yon bagay m vle pou nou gade. Mwen pa vle nou atik la fè nou pa wè de lòt aspè krim la. Krim la ankò, ban m itilize mo sa, li transvèsal. Se yon krim ki travèse de famiy politik. Si se ta vre, se lajistis ki pou detèmine, si se ta vre nan famiy politik phtk, Mateli, moun pa l, ta patisipe nan krim lan, men poze tèt nou yon kesyon tou, ki famiy Badio, ki famiy politik Jhon Joel Joseph, Dragon, pou m site sa yo sèlman?

ki ap fè anpil lajan nan kestyon kouran elektrisite, men se blakawout y ap vann. Donk, lè nou ap gade atik New York Times lan, nou kapab gade yon sèl kote, men fò n pa gade yon sèl kote. Fò n gade badyo ki fanmi politik li, ki moun ki bon zanmi li. Men atik New York Times la, padone m, padone m, padone m, Mesye Joseph, atik la. E pen on prezidan Moïse ki te pwason kraze nan bouyon avèk lapègre. E se sa sèten moun dedwi nan analiz yo. Se ki pourè pòte on ekleraj, sa ka on pist. Èske ou kwè sa ka on pist vyab e valab an konsideran le fèt ke madam Moïse te di li menm avèk bouch li ke moun yo te vin chache on papye, yo vin chache on dokiman? Mwen dakò avè w pa san pou san.

Jij denstriksyon an ta dwe travaye sou yo. Fò l travaye sou yo. Èske w panse jij denstriksyon an dwe rele de moun ki site nan atik New York Times lan ou pa? Koute, koute.
Se jij denstriksyon an ki li menm ap detèmine. Mwen menm men ki sa m panse. Ou wè lè m te envite. Nasyon Zini pou vin ede nou nan ankèt la, se paske m konnen kapasite krim sa a, gwosè krim sa a, l ap difisil pou jwenn yon jij denstriksyon pou kont pa l, menm si l ta gen volonte ki ka mennen l. Mwen pa kwè ankèt sa a, avèk jan m wè l ap mennen la a, pral okenn kote. Tande sa m di a byen.
Ou afime ke PM nan te mande Madan Lounalim kanpe sou demand sa a. Ou sot di sa la talè a. Wi, wi, wi, byensi, byensi, byensi. Se vre?
Koman?
Se vre sa, se.
Men se mwen ki di w li, se mwen ki di w ke e PM lan mande Madam Lalime kanpe sou li. Bagay la te fè yon pakèt deba, bagay sa te fè ke, se te, dayè se premye kote m pral kòmanse gen difikilte nan gouvèneman an. Mwen mande Pou Nasyonzini vin ede nan kesyon sa a. Se premye kote m pral gen anpil difikilte nan gouvèneman an. E m p ap okipe yo. Lè sa a, se lè sa a m pral kòmanse inyore yo nèt. Paske sa mwen, plan, sa m ta kapab di estrateji pa m, se toujou mete yo devan le fèt akonpli. Piske mwen wè yo pa vle ankèt la. Ok. Yo pa vle l.
Mentnan eske w surpri, eske w surpri de de portrait sa a e antouka de eskis sa a ann di l ke ankèt New York Times lan brose de de prezidan Moïse ki te dakò pran pouvwa a nan men de moun ki t ap frikote ki se de eleman e prezime de la pèg ki te mete pridans sa a mwen menm nan entèwogasyon m nan e e ki pratikman e moun yo gen yon jan yo di a bon depi w nan mafya oubyen a mafya se trayi la mouri la Eske set imaj la kol ou kol re o prezidan Moise ke ou menm ou te frekante a? Monchè banm di w, ou menm lè wap li atik la msye gouze wap tranble pandan wap li l tou kòm anpil zanmi, nèspa? Non m pa tap tranble, m te li l. Ou te li l? Wi.

Bò kote Prezidan Jovenel Moïse, mwen wè se yon moun ki gen volonte. Mwen pa wè si efektivman petèt antouraj li te movè, men mwen wè se yon moun ki te toujou nan yon konba. Konba kont lè zoligark, men konba tou kont kèlke moun trè pwobableman ki nan antouraj li. Paske gen de konvèsasyon klè ke nou pa t genyen. Mètnan, sa m ta vle di w, sè ke gade akò 11 septanm lan kiyès ki siyen l. Men anvan w gade akò 11 septanm lan, gade lè m premye minis, gade ki moun ki di yo pa pral nan eleksyon avè m. Konbyen moun ki di sa se phtk? Se phtk ki di yo pa pral nan eleksyon ak Claude Joseph. Gade ki moun ki siyen akò w la. Se phtk. Inite verite e fondam sa vle di lè pati m ta kapab di ki reyèlman siyen akò a mwen santi genyen o pli wo nivo de leta kèlke pa moun yo dakò sou yon bagay m pa konnen si se sou lanmò Jovenel yo dakò men pou mwen menm mwen te twouve l biza ke gon akò ki siyen alò ou ta panse ke Mwen se yon moun ki soti nan Jovenel. M te etone, m te stupefè lè, pa egzanp, prezidan phtk a di yo pa pral nan eleksyon avèk Claude Joseph. Men poukisa yo pa pral nan eleksyon ak Claude Joseph, pa egzanp? Si se mwen ki te fè eleksyon, pa gen nèg ki ta ka vin vòlè eleksyon. Eleksyon an t ap byen pase. Sa vle di ke m pa t ap genyen de patipri nan eleksyon. Tout moun konn sa. Paske mwen menm, lè m te premye minis, Pa gen moun ki te konn wè m nan salon ni gran nèg, ni gwo politisyen. Sa vle di ke mwen te an deyò de ekosistèm politik la. Pa gen moun ki te gen kontwòl mwen. Kisa m ap regle? E kisa misye ap vin fè? Piske nou pa toujou ansanm, donk tout moun gen de rezèv. Mwen tande w.
Men, nan sou eskis sa ki prezante Prezidan Moïse tankou yon konplis de la pègre, e pratikman li trayi la, li mouri la. Ou gen yon kòmantè sou sa? Mwen konnen Prezidan Jovenel Moïse te genyen tap mennen on konba acharne, avèk acharneman, kont les oligarques corrompus de ce payi. Mwen konnen tou ke l pa tap epanye de moun ki ta sanse bò kote l, ki yo menm enplike nan de bagay ki pa bon. E mwen menm se sa sèlman mwen kapab di. Sa vle dire ke imaj ke mwen genyen de prezidan Jovenel Moïse. Eske se vre li te fèmen je l paske madam Esther Antoine di sa on the record li te oblije fèmen je l sou de moun yo ki te bezwen pran kontra tout kote etc. Li menm li te di l ap okipe l de wout e de kouran. Eske se vre ke prezidan te fèmen je l sou de pratik de koripsyon de moun ki te patisipe nan. Li angaje madam Esther Antoine. Sepandan mwen panse ke nan on strateji. Tip de konba e gen plizyè etap petèt, pa vre? Li gen dwa ta fèmen zye l sou de bagay pou l te ka reyalize de lòt bagay, pou anfen apre l te ka retounen sou yo. E de fèt, e pa prezidan an mouri? Li mouri. Poukisa? Paske l t ap batay kont de oligark konwonpi ki swa tou pre l, ki nan anviwònman l, je voulais dire, e ki se de zennmi l.

ke Mesye Fortuné ki etè un proche de Prezidan Moïse, je le dis sous réserve de demanti, men li enterese a te konn prezante tèt li kòm tèl, e yo pa te konn demanti li, li endike ke pour le compte du palais national, à l'époque vous êtes.

de trafic d'armes avèk la Turki ou de commande d'armes an n di l konsa avèk la Turki pou l pou zam yo retwouve yo nan men de moun nan sektè prive e nan men gang le chèf du CSPN etè o kouran il dit quoi par rapport a sa s'il a les informations? Mon chè non ou konnen mwen menm e koute gen de gwo bagay m pa konnen yo ou konnen mwen menm e mwen te m ta kapab di si se vre m vin gen konfyans prezidan an par fougue mwen par lwayote m Men gen de bagay m pa konnen fòk m klè avè w paske prezidan an te toujou wè s on jèn fouge ki bò kote l ki renmen ide l yo ki ap defann koz li yo men sa sarèt la mètnan fò m di w ke mwen te nan avyon pou m al wè Gabriel e Fortuné Okay. E malerezman, lè tranbleman de tè a pa sa, yo di l pran nan avyon dirèkteman. Se sa k fè nou te sèl ofisyèl ke tranbleman de tè a te pran Okay. E se sa k fè ou ta pral wè m pral fè de avyon vini Okay, se mwen ki te pèmèt ke Premye Minis lan, etsetera, etsetera. Donk. M se sèl ofisyèl ki te la lè sa a. Men se petèt ke se paske m te an reta ki fè m pa t nan otèl la bò kote Gabriyèl avèk Dema. Se tou senpleman yon kesyon de reta. E m ap di Bondye mèsi pou sa. Paske m te bezwen konprann sa Gabriyèl ap pale yo. Medan, e pou sa Gabriel ap pale yo? Lè l di se parenn mesye a ki bay li a? Kes, e tout bagay sa yo, pou sa yo? Se lajistis ankò ki pou, mwen menm map di w sa, e franchman, e pou oditè kap tande la yo, mwen genyen anpil dout sou ankèt la. E pou kisa mwen gen dout? Se nivo krim lan, e se ankadreman petèt, e. Moman m ap gade jij enstriksyon an, m p ap kesyone volonte l, odimwens m poko ap fè sa, paske mwen menm m s on konsène, paske jij la gen pou l tande m, wè, m pa gen oken pwoblèm, men mwen menm, m se youn nan moun. ki trè fristre pa rapò a dewoulman ankèt la. Bon, evidamman, jij la li menm, li genyen tan pa l pou l fè ankèt la. M pa konn si l gen mwayen pou sa, paske son bagay ki mande mwayen ak ankadreman. Men mwen menm mwen fristre paske mwen pa wè ankèt la ap vanse e pa genyen. E map repete, de òganizasyon dwa imen pa genyen volonte politik. Ok.
Men nan, mèsi pou ti tan ou ban mwen an pandan w di avyon an. Bon, sa pat nan, sa pat nan sijè m tap abòde avèk ou a. Il y a eu un editorial dans un média dominicain qui évoquait avyon ou tap soti an Espagne nan inauguration de Don anbasad, don konsila, ou fòseman li editoryal sa a de Asento?
Non, m pa li yon editoryal konsa non. Men m konnen ke se pa t gen anyen sekrè sou sa m te antanke minis afè etranjè. Si w gen atik la voye l pou mwen paske m pa li l men se mwen te ale. Enben pa gen pwoblèm m ap voye l pou ou. Mèsi anpil. Li endike ke O retou, ou t ap soti nan Maròk nan avyon monarchi a, ou te mande pou yo fè yon detou pa Lespay, e yo menm di nan atik la, on dit que te gen des maletas ki te gen millones de dolares, se sa m te li, donk okazyon de fè yon kòmantè. Ou ap voye l pou mwen, men sa ridikil, pa bliye ke mwen nan yon batay, ekoute, mwen nan yon batay ki chita sou fyète. Ki chita m te kapab di sou respè Ayiti pa rapò Repiblik Dominikèn? Pa bliye ke mwen konstate a plizyè repriz ke Prezidan Abinadèl ap pran desizyon pou Ayiti san l pa konsilte otorite ayisyèn yo. E dènyè an dat la pa egzanp. E mwen toujou kanpe fas a sa e m ap toujou, si w vle, kanpe fas avèk tout deriv. e nou te kapab di ekspansyonist, si w vle, ejemonik Repiblik Dominikèn pa nan do Ayiti.
Dènye kesyon, gen moun ki di, a, e ou te rete nan gouvènman Ariel Henry a, ou te fè w piti, ou te menm t ap di gouvènman an ap degaje l pou l jwenn yon akò, eksetera, kon w ale a la ou pandan raje. Non, m ap di w sa yo di. M ap di w sa yo di. On segond, padone m on segond. Eskize m wi. Tout di moun nan pa di sa.
Ok, non, padone m, padone m, padone m yon segonn, ekskize m, ekskize m, n ap konkli la e mèsi pou ti tan sa w akòde nou. Fò m reponn sa? Non, w ap reponn wi, w ap reponn wi, m ap ba w posiblite pou, o mezanmi, se la dènyè kesyon, moun yo di bon ou te mete ti zòrèy yo tou piti nan gouvènman Ariel la, plap, m voye w ale w mandan raje, e w t ap prepare yon seri de kazus beli.

Jistis pou Jovenel Moïse. Jistis pou Jovenel Moïse son iritan chak fwa m pale l primati preske eklate lè m di primati a opli wo nivo hein si m te vle rete m pa tap pale kesyon sa yo men m se yon moun ki gen yon sans pratik mwen rekonèt e jiska mentnan ke gen de zefò ki fèt de pati politik siyen yon akò e mwen te vante merit akò a jiska mentnan map fèl men. Kestyon jistis pou Jovenel Moïse la, mwen pat e m te kapab di negosye sa. E mwen konnen klèman, tout moun ap di monchè si w vle rete la, fè yon ti poze sou kestyon jistis pou Jovenel Moïse. Se sa k fè, ou konprann, mwen te ensiste sou kestyon sa. Se pa paske m ensiste paske m konnen ke m bezwen mete mesye yo nan sitiyasyon difisil non, paske se yon obligasyon moral pou mwen. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay. Obligasyon moral pou kisa?
Paske ou te chèf CSPN li mouri pandan ou chèf oubyen kisa? Non obligasyon moral paske se yon prezidan nan mwens ke 2 zan ki pat konnen mwen pat nan ekip li ki fè m pase de chaje dafè ki fè mwen vini minis afè etranjè e premye minis Se yon prezidan m pa t konnen l ki fè m konfyans, ki, m ta kapab di, pèmèt ke m moute konsa nan politik la. Sa vle di ke se yon obligasyon moral. M te premye minis li tou senpleman tou. Yon rekonesans. M te minis afè etranjè li. Se yon rekonesans. Ok? Mentnan, lòt aspè a ki ekstrèmman enpòtan, fòk moun yo pa gen memwa kout. Fè yo al gade nan Le Nouvelliste, pa egzanp. Mwen t al Repiblik Dominikèn menm, lè sa se te sou prezidan Jovenel Moïse wi. Miles nan Repiblik Dominikèn m ap fè yon toune, mwen nan toune a dabò nan yon m te kapab di prezantasyon ofisyèl, mwen mande dominiken yo, ofisyèl yo pou yo sispann avèk naratif negatif sou ayisyen e Ayiti. Mwen rankontre avèk Abinadèl nan palè, mwen di l menm bagay la. Bagay sa te fè la une. Bagay sa te di, fè Dominiken yo di, deklare misye persona non grata. M pa t okipe l. Men gen de Ayisyen k repwoche w tou apwòch sa a, paske w ap chèche kapital politik ou, se sa m wè sèten moun di. Ou lage yon pakèt Ayisyen nan pwoblèm. Mwen di w ke sète pozisyon, èl nè pa nouvèl. Men y a dè konze, mwen m p ap. Ok, ou p ap fè kòmantè sou. Defann ti enterè.
Ekoute, ban m fini. Silvouplè. Ban m fini rapid.
Gen moun ki ap defann ti enterè moun etc. Pou mwen m pa nan sa se yon peyi ki enpòtan pou mwen ok. Mennen pozisyon sa se te yon pozisyon konstant depi m minis afè etranjè tout moun konnen l. Prezidan Jovenel Moïse lè m te pran l li pa t voye yon emisè oubyen yon anvwaye espesyal an Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn te konfòme l yo te dakò di wi.